Bonjou, bonswa tout moun, byenvini sou Manman Pemba ki se Machann Zen Ayiti. Ou konnen deja depi ou tande vwa sa, se pran ti chèz ba w paske enfòmasyon pral tonbe. E si w fenk monte, n ap mande pou ou pataje emisyon sa nan chak gwoup Facebook, Telegram, Whatsapp yon fason pou kapab ede nou grandi fanmi an. M santi jou sa yo la nou pa twò pataje non mezanmi. Antouka, si w renmen travay la, E li pap koute w yon goud pou pataje emisyon sa nan tout gwoup ou konnen e ou konnen son medya ki fyab nou bay bon jan enfòmasyon m pa kwè ke gon moun ki ta ka wont pataje e enfòmasyon nou yo mezanmi m santi n manke banm love la semèn sa banm love la e dènye jou sa yo la m pa konprann menm m wè abone yo pa monte e m pa konn sak pase semèn pase a map fè mil abone pa jou m wè m wè m pa m wè m wè abone yo pa monte m pa konprann nou. Ann kontinye frape rèd rèd rèd. Pou kòmanse se nan Dam Mari n ap gen pou n al depoze kamera nou kote pèp la rantre anndan komisarya yo bay yon prezime bandi donk sòlda Vitelòm BK. Yon lòt bò gwo panik nan Kafoufèy, Gran Ravin atake.

E korona a pat anyen devan sak gen pou vini la. Pran ti chèz baw paske ou pral tande koze.
Nou se Machann Zen Ayiti, kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a.
Brik chaje pa kanpe nap rantre nan detay yo e se direkteman nan komin Dam Mari nap travèse kote popilasyon an bay yon prezime bandi ki ta fè pati de baz kraze baryè kap dirije pa Vitelòm Inosan, BK. Aksyon sa pase nan lannwit mèkredi 24 me 2023 a, aprè lapolis te fin arete l eh popilasyon an ki sispèk misye ta gen pil tatou sou li kòmkwa. Se ta non vitelòm ki te ekri enben yo poulòp anndan prizon an yo pran misye yo pran prezime bandi a anndan prizon an nan komisarya aprè sa yo boule l an bon kreyòl yo bay misye BK daprè sa ke journaliste Anderson Duvert rapòte. Sa ki pouse pèp la poze aksyon sa a, se paske pèp la ta jwenn prezime bandi a ak yon tatou Vitelòm sou lestomak li e moun yo fè konnen se mawon misye te al mawon nan komin lan. Malgre misye pran BK, yo pa t gentan idantifye non l, men l ta gen yon ti non ki rele Makenn. Aprè aksyon sa a, moun Dammari tou voye yon mesaj pou tout bandi yo kote yo voye di yo pa gen kote pou bandi al kache nan komin yo a e depi bandi yo vini yon sèl bagay k ap tann yo se BK. Antouka jan m ap gade nan foto a e mwen wè yon siy ki sanble yon siy franmason men tatou ki nan lestomak misye a pa vreman vizib pou n ta wè èske Vitelòm ekri sou li. Antouka pèp la aplike mouvman BK a sou towo a. A prezan nap travèse nan Lagonav kote 4 moun mouri anba yon twou sab Rigo Charlestin, Wayom Fanfan, Tousen Elou ak Ragener Jean se non 4 mesye sa yo ki pèdi lavi yo nan yon twou sab nan Lavo, Sidwès Zetwa sou zile Lagonav, mèkredi 24 me 2023, selon sa medya lokal La Nouvelle rapòte. Gen yon lòt viktim ki se Salomon Maurival ki gen pye l kase nan kad dram sila. Dosye ensekirite, plis pase 48 è aprè lapolis fin pran echèk li te pran E pou yon dezyèm fwa nan kèk jou sèlman, anba men gwo kouye Vilaj de Dye yo, Direksyon Jeneral la pnh la fè konnen operasyon yo pa kanpe. Nan yon repòtaj ki dire plis ke yon minit ke Kòdinasyon Près ak Relasyon Piblik Polis Nasyonal atravè seksyon odyovizyèl Alo Lapolis prezante piblik la sou

Ebyen bandi yo ki tap swiv aksyon an deside fè chofè yo peye po kase a. Donk si wap sòti Okay ou Jeremi pou antre Pòtoprens oubyen pou sòti Pòtoprens antre nan vil sa yo, wap gen pou peye 40 mil goud pou ale retou a rezon de 20 mil goud pa vwayaj. Bandi yo ki toujou gen kontwòl antre Sid kapital la montre ke yo fache.

Sa a se yon egzanp klè, se sa k fè mouvman BK a, li pa dwe kanpe. Nan Kafoufèy, bandi Gran Ravin yo atake, kote yon moun mouri epi plizyè lòt blese. E moun ki mouri an se yon elèv lekòl ki tonbe anba bal. Aksyon sa a pase aprè midi 24 me 2023, kote bandi Gran Ravin yo depi kèk tan ap chache pran kontwòl Kafoufèy. Byen rapid n ap travèse nan lòt bò zile a kote otorite dominiken yo depòte prèske 5,000 migran san papye e majorite nan yo se ayisyen. Sòti 15 pou rive 23 mwa sa a, kidonk 23 me, otorite dominiken yo mete lapat sou 4,685 resòtisan ayisyen, 2 venezyelyen, yon italyen, yon kamewounè. Se nan kad operasyon ki dewoule nan divès vil pwovens pami yo Altagracia, La Vega, Puerto Plata, La Romana, Santiago, Rodrigues, etc. Otorite yo sezi egalman 4 moto san papye. Prezidan dominiken an ki kanpe rèd sou desizyon l nan kad mouvman k ap fèt pou yo debarase yo de ayisyen ilegal yo e efektivman yo kontinye ap frape, depòte. Anpil Ayisyen, e nou pap bouke lanse mesaj sa pou moun ki ap mennen mouvman BK yo nan vil ki tou prè fwontyè dominiken yo, lè n kenbe yon seri de moun ki pa gen pyès sou yo, pa ezite mennen yo nan komisarya si n pa jwenn moun yo ak zam sou yo paske gen anpil Ayisyen k ap depòte ki pa gen yon bout papye sou yo. E veye pou ke yo pa tonbe nan BK paske li pa fòseman depi moun pa gen pyès fò w pran BK ok. Donk ann toujou aji byen pou ke mouvman an pa kraze nan men nou paske pa dwe gen kanpe. Lòt gran pwen k ap domine aktyalite a, lemond sou wout pou l fè fas ak yon epidemi ki pi terib ke Kovid 19 la, selon yon avètisman direktè jeneral OMS la ki se Òganizasyon Mondyal Lasante, n ap pale de Tedros Adhanom Ghebreyesus ki avèti mond lan. pou yo prepare yo pou fè fas ak maladi sa k ap vini an paske l ap danje anpil. DG OMS la ki fè konnen ke pèsòn p ap janm ka bliye kowona sitou pou valè dega li fè nan mond lan men malerezman misye anonse ke lemond ka fè fas ak yon fenomèn k ap pi rèd e konsekans yo ap pi grav pandan ke y ap travay pou dekouvri ak swiv ajan patojèn ki pi danje yo, men li di ke gen bagay kap vini k pi grav ke sa. El fè konnen menas kriz sante piblik ki plane sou mond lan se yon bagay ki pap ka evite, byenke kesyon Covid 19 la sanse preske kontwole. E donk li pa prezante yon danje ankò. Men l di nan ane k ap vini yo, gen yon epidemi k ap gen pou frape mond lan. Se ap yon fenomèn apokaliptik. Depi ou tande pale de fenomèn apokaliptik, jan de pawòl sa yo, se kòm si m ta ka di w se ap tankou lafen di mond. Donk antouka, sèl sa m ka di nan moman sa, Kreyatè linivè la, Mèt mond lan, Sila a ki kreye nou, ki kreye tout sa n ap gade yo, lamè, tè, dlo, dife, tout bagay sa yo nèt. Nou panse ke, byenke Labib te anonse anpil bagay, gen de bagay nou pa ka epanye, men m ap mande l pitye depi kounye a la, paske pou sa m wè kowona fè, si n tonbe nan yon bagay ki pi rèd ke kowona a, m panse ke bagay yo ap grav anpil, byenke. Ayiti te epanye nan Kowona 19, e sa s on benediksyon. E malgre sa, otorite san koutya, san ginen lakay yo, zafè pa yo y ap regle, yo oblije lage peyi a nan men on bann gang a sapat k ap fè e defè, e nou wè kòman nèg yo ap fini avèk peyi a, livre peyi a bay bandi. Nan tout rakwen, se bandi k ap fè e defè. N ap gade pa egzanp yon fowòm ki t ap òganize nan otèl Karibe kote prezidan, premye minis, minis enteryè sesi sela tout wòl sa yo li jwe enben premye minis Ariel Henry fè konnen donk wo konsèy tranzisyon an y ap travay la pou wè kòman yo ka òganize eleksyon esetera gen yon towo la ki toujou ap fè elòj pou PM nan lè w ap tande misye k ap pale. E kòman misye ap fè elòj kòmkwa PM Ariel Henry gen blan dèyè l, nenpòt moun ki bouje, ki frape, ki menm bouje kò mal menm pandan PM nan ap fè diskou oubyen pandan l ap òganize nenpòt sa l ap òganize a ou anba sanksyon. E l revele ke Moïse Jean Charles se jwè yo. Moïse Jean Charles se jwè yo, li ta nan pouvwa a, eksetera, yon pakèt pawòl pale. Ebyn avan nal fèw tande misye ankò kap pale yon pakèt koze nou an anpil nan nou ka petèt inyore sa misye ap di yo men m twouve ke pou yon moun monte konsa wap pale nan non gouvènman an epi PM pa gen yon pyès moun ki demanti ki di sa misye ap di yo se pa vre nan manb gouvènman ap di bay sa vle di e koze yo anpil nan la repiblik se sak fèm gen yon non video m te poste m te di nou se wa Ariel Henry e misye misye konfime ke se wa Ariel Henry imajine w prezidan Jovenel te la E anpil moun te opoze avèk anpil sa l t ap di. E nenpòt ti sa k fèt ou tande se Jovenel ki voye touye entèl. Men kounye a la a se gwo masak k ap fèt. Gang prèske fin pran peyi a. Wa Ariel Henry se elòj k ap fèt pou li. A tèl pwen, towo sa a rete l di w konsa, nenpòt sa k fèt, e PM Ariel Henry kont PM Ariel Henry se sanksyon k ap tonbe. Sa vle di, msye di, PM Ariel Henry se wa li ye. Dayè Prezidan Jovenel Moïse te vini avèk kesyon e referandòm, men kounye a la yo ba l yon lòt non. Ekip Ariel Henry a rele l konsiltasyon popilè. Sa vle di, se Jovenel ki pa t bon e yo k pi bon. Men nan kisa n tonbe? M pa vin fè elòj pou Prezidan Jovenel Moïse non, men kèlkeswa sitwayen ki renmen peyi l ap konprann sa m ap di a. N ap soulinye pou gen 2 prezime manb gang 400 Mawozo ki se Jean Jude Thomas alyas Carl, msye gen 28 an, ki anba kòd, epi Médée Jerry alyas Gérald 29 lane ki anba kòd, se nan Thomazo lapolis mete lapat sou yo. Se sa ke yo anonse 24 me 2022 a, yo te anwout pou y ale an Repiblik Dominikèn. Anpil bandi kap eseye sove byen ke se prezime bandi yo e pa genyen k di yo bandi tout bon e gen anpil prezime bandi kap eseye lage pye yo pou rantre an repiblik e dominikèn antouka koze yo anpil e poun fini nap kite yo jan n te di yo li a ansanm avèk tour sa a ki ap pale anpil koze e misye di kareman moise jean charles se jwè pouvwa ti jwè pouvwa antouka.
Efektivman jodi a la se dezyèm joune a kote kòmsi tout bagay byen pase. E nou pwofite pou nou di tout moun ke anpil òganizasyon, pati politik, sosyete sivil la tout te prezan jodi a. Tout bagay byen pase. Fò nou di w byen yè pat gen anyen ki te mal pase. Se sèlman te gen yon eleman ki te ki te bon li te wè prezidant Milan Maniga t ap manje. Misye te grangou. Lè l gade l wè ou konnen respè pwotokòl la. Fok otorite yo manje anvan. Genlè misye gade li wè tout moun ap manje li poko manje, menm kote a misye rele anmwe jiskaske l mande sil pa dwe manje tou. Se zafè se lè w fè bri pou manje a yo pat ko bal manje se sak fè ou te wè ti bri sa te fèt yè jiskaske li menm bay e rapidman li komanse ap fè ti bri bay etsetera ebyen rapidman yo te gentan jere sa aprè sa misye manje vant plen ale sèke se youn nan rezon ki fè ou pa tande bri ankò tou sèke nou gentan rezoud pwoblèm misye a deja. Men jodi a la tout bagay gentan fini la, se ke pèp la byen kontan, sa k fè nou pi byen nou menm onivo espas demokratik se lè n gade nou wè yon bann òganizasyon phtk vin la a, vin siyen, anpil òganizasyon pl tout vin siyen, pitit Desalin tout vin siyen, e gen yon lòt bagay toujou, gen òganizasyon ki pa t siyen konsansis nasyonal la, ebyen nou gen fòmilè la pou yo, yo gen tou pase siyen, sa vle di e kòmsi m ta di w se yon elajisman parapò avèk ak konsansis 21 desanm lan, se youn rezon ki fè nou di w. Jodi a la, PM lan te la, tout otorite te la, blan yo te la tou, se ke kominote entènasyonal la kòm te la, tout moun kontan anpil, kote kòmsi yon bann òganizasyon pati politik pral mete tèt yo ansanm pou soti peyi a nan sa li ye la, pa rapò avèk pwoblèm sekirite a, ou pral wè nan jou kap vini yo la nan semèn sa la, pwoblèm Matisan pral rezoud rapid, pwoblèm Kanaran, epi Kwadèboukè, jiskaske pou peyi a pasifye, pou eleksyon òganize. Pat janm gen moun ki pran sanksyon nan 2 jou sa yo? E pou pandan 2 jou sa la, tout bagay pase trè byen, pa gen moun ki pran sanksyon. Paske pat gen moun ki te vin enmède PM Ariel Henry. Sa vle di majorite fwa ou wè sanksyon yo pran se lè wap enmède PM nan, lè PM nan ap fè diskoul wap oblije fè bri pandan PM nan ap fè diskoul, lè PM nan ap pale ou oblije komsi se lè sa ou te gen tout koze ou pou ou fè. Sa vle di yon fason komsi wap pètibe tout aktivite premye minis la fè, lè sa yo pran sanksyon kont ou. Se youn nan rezon wap wè kominote entènasyonal la te prezan la. Pa vle di yo pa gen moun ki ta ka vin fè dezòd la, imedyatman ou ta vin fè dezòd, gen sanksyon lokal, gen sanksyon entènasyonal. Ebyen sanksyon entènasyonal yo, se plis gwo lidè politik ki yo pran. Men sanksyon lokal yo se prèske ki fèt nan tout kantons. Non, PM la pa fè, li pa fè pèsekisyon politik onivo pouvwa. Men fòk nou di w byen a tout moun kap nwi PM nan nan sans se kòmsi anpeche peyi a mache pou pa gen eleksyon òganize sa vle di kominote entènasyonal la ap pran sanksyon kont yo se youn nan rezon map di w byen wè tout lidè politik tout frè e yo dwe frèt yo frèt pou kèk tan la nenpòt lidè politik al fè manifestasyon la sanksyon e fòm di w byen sanksyon se pa sèlman wè men menm sendomeng wap ka ale se e pa konsa sendomeng yo te fè sanksyon non e pa konsa yo te konn men se se nou menm menm aktyèlman la.

W anpeche pèp la. Gade kòman, gade pwoblèm ti makann Kwabosal yo. Gade pwoblèm moun nan Sid, moun Grandans ki pa ka al nan peyi yo. Nèg yo ap bay zam men y ap bay katouch. Anben, an pou yo kite nou konsa pou yo pa pran sanksyon? Ou wè pandan y ap pran sanksyon kont nèg yo, ou wè gen yon bès li ye la? Epi ou wè mouvman Bwa Kale a, moun ki oblije kòmsi, ki gen fòtin yo nan mouvman Bwa Kale a, yo kont li?

Wi oo son gwo biznis oo tan tan nou te pran tap enmède PM nan fòk li rekipere tan sa yo paske pandan ke nap enmède nou tap enmède yo tap enmède PM nan sa vle di tan sa yo te fon ti jan lap fè anpil li manke travay nan lè sa yo men kounya la pandan ke nou pap enmède l la se ke lap travay enben si lè la li a rive nou pa non nou pa di tout sa.